Alo bonjou bonswa nou salye tout moun kap koute konesans plis se Selansye Jean Job ki dèyè mikwo a la ki vin prezante w konesans plis nou salye yon lòt fwa jodi a nou gen bagay nan djakout nou la pou nou al pale la kòm nou toujou fè li nan ribrik konsèy la m toujou kòmanse avèk kèlke konsèy nou salye tout chè entènot nou yo moun ki pral koute nou sou divès panèl fòske nou sanse pa ka salye yon ekip moun nan nou oblije salye tout moun ni sa k pral koute nou ni sa k an dirèk avè nou ni sa k pral koute nou nou salye ou. Yon lòt fwa, se toujou konesans plis ki rantre lakay ou avèk Selassie Jean Job. Nou pati avèk ribrik konsèy nou. Ribrik konsèy nou pou jodi an se Pa pale m de respè ke w gen pou mwen, men kite m wè respè ke w gen pou mwen nan. Pa pale m de respè ke w gen pou mwen, kite m wè respè ke w gen pou mwen lan. Kisa sa vle di? Pafwa, nou jwenn anpil moun k ap pale de respè men yo pa pwouve respè. Respè pa pale, respè pwouve. Se pa sa w di an ki pral pwouve ke w gen respè, men se sa w fè a ki pral pwouve ke w gen respè. M jwenn sa anpil, mwen gen moun yo konn fè m sa. Moun ap pale avè w la, l di w yon mo l pa ta dwe di epi l di w sòri paske l respekte w ki fè. Non, se pa. E pa sa w di a k enpòtan, men se sa w fè a. Pa pale m de respè ke w gen pou mwen, kite m wè respè ke w gen pou mwen lan. Dezyèm konsèy ke nou gen pou ou jodi an, se ta, se pa sa w di an ki enpòtan, men se sa w fè a. Se pa sa w di an ki enpòtan, men se sa w fè a. Ki gen yon similarite a sa nou te di oparavan an, pa pale m de respè ke w gen pou mwen lan, Kite m wè respè a. Dezyèm nan se, se pa sa w di an ki enpòtan, se sa w pwouve a. Nou jwenn anpil moun ki fè kontrè a de sa yo di. Pafwa moun nan ap di w m kè pou ou, men kè pou ou an, li pa pwouve l an aksyon. Ou konnen moun nan ap di w ke l renmen w tou, men l pa pwouve w li an aksyon. Se pa sa w di a ki enpòtan, men se aksyon ou fè a. ki enpòtan. Mwen tande gen moun k ap di yo se kretyen, men aksyon yo pa kretyèn. Ou pa bezwen di sa w ye a, men kite sa w ye a pale. Sa vle di se pa sa w di a ki enpòtan, men se sa w pwouve a. Se de konsèy sa nou te gen pou ou jodi a nan Konesans Plis, yon emisyon ki prezante pa Sébastien Jean Job. Annou antre dirèkteman nan sijè a. Sijè a se ki moun ki pi bon zanmi w? Ahh ou wè son sujet funny Ki moun ki pi bon zanmi w? Se de sa nou pral pale jodi an la Se ki moun ki pi bon zanmi w? M panse gen anpil moun la si m ta fè yon micro trottoir m ta poze kèk kesyon m di kiyès ki pi bon zanmi w anpil moun t ap gentan pwente dwèt la pou di Joseph se pi bon zanmi m oubyen Jacques whatever Se pi bon zanmi m. Ah se pa sa nou nou mande w pou fè, nou pral wè kiyès ki pi bon zanmi w lan la nan devlopman e sijè a. Pi bon zanmi w se pa moun gwo panse a. Chak moun ka konsevwa sijè sa a nan fason ki diferan pwòpwman a yo menm nan sans ke yo ka konprann li. Men nou pral wè ansanm kèk konsèp ki genyen anndan yon relasyon, anndan yon amitye. Paske aprè sa wap ka tire konklizyon pou kont ou pou reponn kesyon sa a, kiyès ki pi bon zanmi w? Yo di bon zanmi w se pa moun ki di w sa w vle tande, men se moun ki di w verite. Bon zanmi w se pa se moun ki toujou ba w tò lè w gen rezon, paske l pa vle w al nan prizon. Bon zanmi w se pa moun kap pale dèdo w. k ap di sa ki byen ak sa ki mal, men se moun ki kanpe devan ou ki di w li jan li ye a. Ou kòmanse konprann kounye a la a, bon zanmi w petèt se pa moun ou te panse a. Bon zanmi w se pa moun ki ba w manje lakay li chak jou, ni ki la pou ou tout tan, men se moun ki montre w sa pou w fè, ki fason ke w ka fè manje pou tèt pa w. Bon zanmi w se pa moun ki peche pwason, ki ba w grenn pwason chak jou, men se yon moun ki montre w Kòman pou w peche pwason, pou w fè pwason pou tèt pa w? Ki moun ki pi bon zanmi w? Ou ka kòmanse reponn kesyon sa a nan konsèp sa yo m ba w la preyalableman pou w al konprann èske bon zanmi w panse k bon zanmi w lan se li menm ki bon zanmi w. Bon zanmi w se pa moun ki prete w kòb tout tan ni ki manje lakay ou. Tout tan. Men se moun ki montre w ki chemen pou fè lajan. Bon zanmi w se moun ki mete dlo nan je w pou w ka chanje w. Men se pa moun k ap fè w ri tankou Jesifra pou fè kè w kontan pandan w toujou an danje. Bon zanmi w se moun ke w pa t janm panse ki kanpe anfas ou, ki di w bagay ki ka irite w pou l fè w avanse. Bon zanmi w. Pa moun kap gade w, kap plenyen avè w, men bon zanmi w se moun ki toujou ap ankouraje w, ki di w ke w ka fè l pi mye. Kiyès ki pi bon zanmi w? A, m panse w kòmanse ka konprann la a, bon zanmi w se pa moun ke w panse a jiskaprezan. Mwen gen yon istwa ke m pral ba ou de yon bon zanmi, jis avan ke nou kontinye nan konsèp bon zanmi yo. Paske nou gen anpil a di la a pou nou pale w de w kiyès ki bon zanmi w. Te gen de zanmi ki te zanmi. Bon zanmi. Pou yo menm yo te bon zanmi. Yonn t ap travay nan yon chòp mekanik. Sa k t ap travay nan chòp mekanik la, li te gen de madanm. Li te gen yon madanm a de pitit. Lòt ki te zanmi l lan t ap travay li menm labank. Patnè ki t ap travay nan mekanik lan, nan chòp mekanik lan, misye te fò anpil. Misye t ap travay nan chòp sa a pandan dizan. Yon bon jou. Misye rive nan travay la, pou kèk rezon, yo revoke misye. Yo ba misye lèt revokasyon l. Misye te renmen travay la, e travay la se ladann pitit li te peye manje, se ladann bil li te peye. Li te renmen travay la anpil. Misye te pran lèt la avèk lam o zye paske l pa t konn ki sa l pral fè. Malgre l te fò, men l pa konn ki kote l pral jwenn lòt travay, yon travay l ap renmen menm jan travay ke l genyen an. Misye pran lèt la, epi l ap kriye, li deplase l kite chòp la. Ou ka konprann, misye ap panse, ki sa l pral fè, ki sa timoun yo pral manje. Madanm, pitit, bil pou peye. Menm kou ta save yon ti lajan, Sa pap two itil anyen paske lè wap retire san w pa mete, se yon gwo pwoblèm. Misye ap fè tout refleksyon sa yo ak dlo kap koule nan je l. Pandan misye kite shop mekanik lan, li pral rankontre avèk zanmi l lan ki tap travay labank lan. W ap koute Konesans Plis, yon emisyon ki prezante pa Selassie Jean Job. Jodi a n ap pale de ki moun ki bon zanmi w. Lè misye rive rankontre a zanmi ki t ap travay labank la, misye kòmanse eksplike zanmi an istwa lafè ki pase a. Misye di zanmi an, Mwen nan kouri. Sitiyasyon an demal anpi nan men m. Kounye a la a, tèt mwen cho. Lè zanmi an mande l sa k pase. Li di, Nan travay ke m te renmen an, ou konnen m ap travay depi dizan an, men lèt revokasyon m yo revoke m, m pa konn sa m pral fè. Fò m bay timoun yo manje. Zanmi an te gade misye, epi l souri, pandan misye menm t ap kriye. Zanmi an di misye, M pa t ka tann pou w te kite travay sa a. M byen kontan kote yo revoke w, paske yon nèg tankou w, ou pa ta sipoze ap travay a moun. Sa pa t konvenk misye ak sa zanmi an te di an, paske l t ap kontwole pèn li, men l pa t kontwole konpetans ke l te genyen. Misye te kriye pli rèd pandan l t ap gade zanmi an, di zanmi an, M panse ou te zanmi m, m panse ou te bon zanmi m. Kòm pwovèb la di se lè w nan ka w a konn kiyès ki pi bon zanmi w, ou pwouve m ke w pa t zanmi m vre. Se nan sitiyasyon sa m ye la a, olye pou w ta plenyen avè m, ke w di ou kontan yo revoke m, ou te ka fè m mal tou. Li te kite kote zanmi an te ye an, epi li kontinye mache avèk lam o zye. Zanmi an te kontinye ap souri epi l pa t di l anyen epi yo t ale. Peu de tan aprè, li fin pat janm rankontre a zanmi sa ankò, misye tap chèche travay li fè 1 an ap chèche travay li pat ka jwenn. Li fè 2 zan ap chèche travay li pat ka jwenn. Sou 2 zan edmi bral 3 zan, misye te di, piske map chèche travay ke m pa ka jwenn, ma pral ouvè shop pam mwen menm, pou m fè shop mekanik mwen pou m ranje machin pou moun. Misye te aranje l nan ti kòb ke l te genyen l te rete ou ka konprann dezan edmi kote l pap travay l ap retire nan sa l te genyen li te lwe yon ti espas kote misye te kòmanse piti koulye gen jounen misye pat janm ka jwenn anpil machin li te konn jwenn yon grenn gen jounen l pat janm jwenn yonn gen jounen l konn jwenn 2 l konn jwenn 3. Jou ap pase, ane ap pase, chòp misye te ouvri a kòmanse ap grandi. Piske misye te fò, l te konn bay bon sèvis, tout moun t ap mande pou misye pandan l te kite chòp li t ap travay la. Moun ki te kliyan l chèche konn kote l ye yo vin jwenn li. Chòp la vin grandi, obou de katran, misye vin pa travay ankò se moun li pran k ap travay avè l. Shop la kontinye ap grandi. 5 an pou rive 6 an, misye te oblije al ouvri yon lòt shop ankò paske shop li a te vin twò piti. Avan 8 an, misye te gentan gen 2 shop k ap byen mache kote misye pa travay ankò li menm. Se kèk bagay ki pi, lè yo pa ka rezoud yo rele l, se moun li te pran t ap travay avè l. 8 an pral fè 9 an, misye te vin gen kòb pou l te ouvon twazyèm chòp. Nan jou ki ta pral fè misye 10 an pou rive nan 11 an, misye te gen sifi lajan pou ke li te pran swen fanmi l. e pou l te aim valè moun ke l te vle. Misye te vin tounen yon milyonè. Pandan misye vin milyonè, pral nan 11 lan, misye vin ap sonje sa zanmi l lan te di l la. Misye chèche wè zanmi an kounya.

Paske ou pa t fè menm jan avè m lè m te di w yo te revoke m lan. Ou te montre m ke m kapab. Misye t al nan shop kote l te ye a, li achte manje pou l bay nèg yo. Li rejwenn nèg yo nan menm espas la. Nèg ki te gen ventan, paske misye te gentan gen dizan li menm. Misye achte manje ba nèg yo. Lè nèg yo wè misye ap vini, yo di, Ou vin de djòb la a kounye a? Nou pa gen djòb pou ou. Misye di nèg yo, M pa vin de djòb. M vin remèsye nou paske nou te revoke m. Se gras a revokasyon sa a ke m fè ki fè mwen menm mwen ka milyonè kounya. Msye te manje a nèg yo l ba nèg yo kòb epi l ale. Kiyès ki bon zanmi w? Èske bon zanmi w se moun k ap plenyen avè w? Èske bon zanmi w se moun k ap jwe domino avè w? Èske bon zanmi w se moun ki toujou ap kriye lè w ap kriye? Eske bon zanmi'w se moun ki toujou pase tan avè w lè w pap fè anyen? Souvan, istwa sa ou ka detèmine kiyès ki bon zanmi'w. Bon zanmi'w se pa moun kap fè w ri, men se moun kap pale w de lavi. Bon zanmi'w se pa moun kap pataje videyo sou sa kap pase Ayiti avè w. Men se moun ki partage video ki ka edew avanse a la vi. Bon zanmi w pa moun ke w panse a. Bon zanmi w se moun ke w pat panse a. Mwen menm si m ta rankontre misye petèt kè m tap fè m mal. Poutan fok misye ta pase nan sitiyasyon sa. Pou l ta vin yon milyonè. Istwa sa te make m anpil. Ki fè m al konprann bon zanmou se pa moun ou panse a. Bon zanmou se pa moun k ap ba ou men se moun ki montre w kijan pou w genyen. Baz anmou se pa moun ki prete w machin ak rad pou ale nan fèt, men se moun ki prete w machin ak rad pou al travay. Bon zanmou se moun ki ankouraje w lè w dekouraje, men se pa moun ki plenyen avè w. Lè w santi w pa kapab ankò, kiyès ki bon zanmi w? Ou ap koute Konesans Plis, yon emisyon ki prezante pa Célestin Jean Jacques. N ap pale de Kiyès ki bon zanmi w? Petèt ou ka te twouve w nan sitiyasyon ou panse moun ki bon zanmi w lan se moun k ap prete w kòb la. Non. M pa kwè se sa non. Bon zanmi w lan se pa moun ki obeyi avè w la. Bon zanmi w se pa moun ki toujou prè pou ou a. Konn tande ayiti yo di se lò moun ki toujou la pou a se bon zanmiw m pa kwè sa m panse bon zanmiw se moun ki ede w a kanpe pou kont ou se moun ki toujou montre w ke w kapab lè w santi w pa kapab bon zanmiw pa fòseman moun ki la kap epole w la men se moun kap ankouraje w la kiyès ki bon zanmiw. Pran yon ti tan pou reflechi nan sa n di la yo pou wè èske w gen yon bon zanmi. Si w gen yon bon zanmi, ki moun ke l ye? M pa mande w pou w site non. Si w t ap tande sa n t ap di talè la, se pa sa w di a ki enpòtan, men se sa w pwouve a. Bon zanmi pa pale nan bouch. Men bon zanmi tradwi an aksyon. Se pa lè w di ou zanmi m ou zanmi m men se lè w pwouve ke w zanmi m ou se zanmi m. Ou pa zanmi m paske w ap repete zanmi men w se zanmi m paske w pwouve amitye nou genyen an. Sonje m di w zanmi pa vle di bay. Paske m ba ou pa vle di m zanmi w. Men zanmi vle di montre. Kijan pou m fè? Kiyès ki bon zanmi w? Bon zanmi w pa moun k ap fè w di ay! Men bon zanmi w se moun k ap fè w di waw! Bon zanmi w se pa moun k ap jwe avè w. Men se moun k ap montre w sa pou w fè. Kiyès ki bon zanmi w? Èske w ka idantifye bon zanmi w lan? Èske w te konprann bon zanmi w lan nan yon lòt sans? Si w te konprann bon zanmi w lan nan yon lòt sans, m pa fòse w konprann li nan sans ke m konprann li an. Men atravè istwa sa a w ap ka konprann, bon zanmi pa vle di sa w wè a, ni sa yo fè pou ou a. Men bon zanmi se moun. ki fè sa w pa t panse a. Petèt yon negatif nan vi w ka fè w konprann yon moun pa zanmi w, men yon negatif nan vi w ka chanje lavi w. Si w mande yon moun yon bagay e li pa ba ou l pa vle di ke l pa zanmi w. M raple m Ti Djo te di, patnè a te di Ti Djo sa nan istwa I love you Anne nan fim lan. Li di paske ou pa zanmim paske ou pa banm zam lan nan paske ou zanmim pa vle di ke mdwe obeyi avèw nan tout bagay paske ou zanmim pa vle di ke tout sa ou dim mdwe dakò bon zanmi ou se moun ki pa dakò avèw lèw pran yon desizyon ki pap bon pou ou bon zanmi ou se pa moun ki tonbe dakò nan tout sa ou di kiyès ki bon zanmi ou èske ou ka reflechi bon zanmi ou lan. Bon zanmi w se yon moun ki toujou ap ba w ide pou w avanse. Se pa yon moun ki toujou ap plenyen avè w lè bagay yo mal mache. Kiyès ki bon zanmi w? Reflechi byen pou w wè. Èske w gen yon bon zanmi? Si w gen yon bon zanmi, kiyès li ye? M pa ka reponn kesyon sa a pou ou. Petèt bon zanmi w lan kapab pi bon ènmi w. Bon zanmi w pa moun ki vin lakay ou vin manje, nan fèt, tout kote. Nan. Paske w ap manje avè m pa vle di ou se bon zanmi m. Paske w prete m lajan pa vle di ke w se bon zanmi m. Paske m prete kòb nan men w pa vle di ke w se bon zanmi m. Paske m toujou la pou ou pa vle di ke m se bon zanmi m. Bon zanmi w se moun ki kontribye. nan idewoloji ou pou l fè w avanse. Se moun ki opoze avè w pou le byen. Se moun ki ba w tò lè w gen rezon pou w pa ale nan prizon. Ou t ap koute konesans plis. Mèsi paske w te ba nou ti tan sa a pou n te pataje istwa sa a avè w. Nou te pale nan ribrik konsèy la nou te di se pa sa w di an ki enpòtan men se sa w pwouve a. Pa di m ke w gen respè pou mwen, men kite m wè respè a. N a kwaze pou yon lòt ti tan, pou nou pale sou yon lòt sijè. Orevwa! Konesans plis! Silansyeu Jean Job.